Bonjou bonsoir tout moun, kòman nou ye? Se Aksyon SH ki antre lakay ou. Jodi an nou pral montre ou nòmalman on senkyèm sit kote ke ou ka nòmalman mande pou kapab jwenn sponsò. Donk ou kapab antre nan pwogram pawòl imanitè ke gouvènman ameriken an donk mete a dispozisyon de ayisyen, venezyelyen, Cubain Nicaraguayen, donk yon senkyèm sit kote ke ou ka antre sou li, donk ou kapab jwenn yon sponsor san menm ou pa bezwen gen yon moun ozetazini, donk yon sponsor donk ki ka aksepte fil e ou byen ranpli fòm I-134A pou ou. Donk nou pral montre ou yon senkyèm sit, donk ou ka antre sou li. pou chèche sponsò, yon fason donk pou kapab rantre nan pwogram Pawòl Imanitè Etazini donk mete sou pye an. Kisa w ap fè? Ou prale sou Chrome, Google Chrome, sa w ap fè, ou prale nan ba de rechèch la, w ap tape Welcome.

wap wè li di w latest news the US government launches the Welcome Corps a new services ou konprann ay Welcome us sa se òganizasyon donk ou ka monte sou li yon fason donk pou ou menm ki vle jwenn sponsò ou kapab jwenn sponsò mwen ale nan 3 ti ba sa mwen wè sa l di. Donk, se tout enfòmasyon ou mete la, ou gen kote ou kapab ou kapab jwenn yo nan joint anba nèt la. Ok, kite mwen fè yon ti tounen. Mwen pral retounen sou sit la ankò Welcome Us. Ok, Welcome Us, mwen ka tradui li pou nou an fransè. Mwen ka pi byen wè konprann.

mwayen sa dok pou kapab akeyi tout moun dok ki ta vle antre Etazini menm si nòmalman ou pa ou pa gen yon paran oubyen ou pa gen yon pwòch ou Etazini ou ka toujou nòmalman itilize sit sa ki se Welcome Us yon fason dok pou kapab jwenn yon moun ki pran responsablite pou nòmalman ede w antre Etazini la w ap wè nou akeyon nou nouvo vwazen Joigner-vous à l'offre

Kote ke tout moun ki vle parenn, ki ta vle vin parenn ka postile dèk pou vin parenn. Yo di Afganistan, les Afgans, sa vle di tout moun k ap soti Afganistan yo, sa k ap soti an Ikrèn, e tout nan tout lòt peyi donk ki genyen sou latè. Donk tout moun ki vle kite peyi sa lakay yo pou swa pou ensekirite oubyen pou Nòmalman mizè, donk tout moun sa yo donk ak gen paren k ap resevwa yo pou yo kapab nòmalman antre Etazini e viv menm si yo pa gen kote, yo pa gen fanmi donk pou yo ale. Donk y ap nòmalman ede yo pou yo kapab viv nan peyi a. Nan tou premye ane dakèy, selebre lenpak ekstrawòdinè de Ruel Gomez atravè Lamerik. Mwen di wou vwaye vòt enpak. Byenvni, kontakte nou. Sa se la ou kapab kontakte yo. Sa e la ou kontakte yo. Sèt platfòm mè an relasyon dè sponsò ameriken, potansyèl avèk dè ikrenyen, dè kiben, dè ayisyen, dè nikaragwen. Sa vle di women la e dè venezyelyen chèchan refij ozetazini. Donk nou wè la, donk se la, donk nou kapab ale. pou nou nòmalman soumèt, e m kapab di n ap ekri yon lèt, donk n ap di yo, donk men tèl, men ki sa nou vle, nou ta vle gen yon sponsò, donk nou se ayisyen, ou byen nou se nou se yon lòt nasyon, donk nou vle gen yon èd, n ap ekri kòm si n ap ekri yon lèt, donk pou nou kapab pale ansanm avèk yo pou yo kapab ede nou, pase yo di konsa, sèt platfòm mè an relasyon dè sponsò ameriken potansyèl avèk dè ikrenyen, dè kiben, dè ayisyen, de Nicaragüen et de Venezuelens chèchan refij Ozetazini. Sa vle di, mwen menm m pa egoyis, donk m pataje sa ansanm avèk nou. Nou menm ki ta vle rantre nan pwogram nan epi nou konn nou pa gen yon moun, nou dezole. Donk nou konnen ki mizè peyi sa a ap pase, donk nou ka toujou itilize sit sa a yon fason donk pou nou kapab e e jwenn sponsor. Bon, mwen glise apre sa map rentre sou konekte. Men, men, men. Mwen desan, sa se tout sit la. E eh, tout sit la. La, yo dim, la, kote yo dim bienvenue konekte a, mwen ka ale nan eskreve pou vou konekte. Mwen ka eskri la. Mwen mwen mwen. Vrala. Men ni. Vwala. Thank you for your Mwen tradwi l pou nou. Ok, yo di m sit la poko tradwi. Yo di m thank you for your interest in become a sponsor. Yo di m mèsi dèske ou aksepte pou kapab vini yon sponsor.

E first name, first name non, se prenom m genyen an, last name se non sinyati m, e yo mande m met email mwen, lang ke m prefere, yo di m nimewo telefòn mwen, how did you hear about Welcome Connect, kisa, kisa ou wè, e donk, sa w tande, donk, de, de, de Welcome Connect, kisa ou tande de sa, e. Sa vle di si w gen 18 ans e plis donk ou ka tape la. Si ou son citizen pèmanan ki rezidan ozetazini ou ka mete non la. W ap di ou dakò avèk politik la. Ou di w ap di ou pa yon wobo epi w ap konekte. Donk m pase nou wè tout bagay la. Yo di m lang la, ban m al nan lang la pou m wè èske m ka tradui paj la. Ok. Yo, nan lang yo ban mwen yon lòt bagay la. An m tradui li de preferans. Lè m tape sou yon lòt lang. Ok, fè yon ti tan. Ok, se si sou chinwa m mete li. Ok, m mete li la. M mete li, m retounen li. Ok. Men ni ti moun. Donk sa vle di, la, yo pa ban m aksè donk pou m tradui pati sa. Men, ou ka rantre la donk pou, pou, pou ou menm ou aplike donk yon fason donk pou kapab mande sponsor Ozetazini. Donk, m panse enfòmasyon sa yo te itil nou. Donk nou kapab nòmalman ale la. Donk, men tout enfòmasyon nou wè kote m ta ale a, nou wè kote m ale a yon fason pou m montre nou. kote donk pou nou kapab konekte a. Dakò. M panse enfòmasyon sa yo te itil ou pataje l avèk yon lòt moun tou pou l kapab wè l, anfen pou l kapab soumèt yon dosye nan òganizasyon sa a donk ki la donk pou kapab sponnsorize ayisyen, Nikaragwen, Venezyelyen e Kiben donk fè sa Donk, si w te renmen videyo sa pataje paj la. Donk, abòne epi eme, kòmante videyo yo pou plis videyo ka vini.